Ou wè la live sa m fèl poum pran wendy anba Franco love frèm zantray sak gen menm fanmi. Non Wendy di m fon live pou m pran l. Wè la m fè l pou m pran misye. Fè misye voye request la pou mwen. Ok. Non.

Yo! Yo! Bòdè m dal fò mèt mwen kò pwogram mwen wi papa. Yo! E pa dat m kanpe devan yon baryè men m pa ka antre, sa k pase? Non vip ou ye?
Yo, mèsi nan te nan nan lontan, oui, papa. Eh ben, voye, voye kwes pou men nou, i pa ka pase. Bon Yo, talè, a- e a Will Jwe m tap pale talè, a, misye fè m fon live avèl, kounye a di m fè youn pou ka moute anbal. sa gen men. Yo sak pase menm. Bagay yo move wi Crazy. Ah ou konn bagay yo nap travay. Nap travay san kanpe wi frè. Nap travay nap frape. M dakò m dakò. Yo e pa pati ou fèm ri non menn. M renmen m renmen m renmen original. Alèz m renmen vibe la wi bagay move nèt. Eh depi e nèg ki original m renmen m renmen originalite menn. Ou vini ou diferan ou vin fè Pè a epi.
Woo e bay se sou e internet la vle di m gen problem avèl nan peryòd sa yo pou lap fè tete sa. Yo depi lè live la 3 zè la m kòmanse bwè. Ou wè la m sou iv e sèl ivenson ki ka di w nan pwen m iv lan la. Ou gentan iv wi. Vagabon. Yo, yo, apre sa ki project gen lan ankò Wendy men? Ah, sezon 2, nou gen tan, nou gen tan fina a sezon 1 la, nan ap travay pou sezon 2 la. Yo, si sezon 1 an move konsa, ki an sezon 2 a ye? Goudou goudou? Pa pale, pa di anyen.
Yo poko anyen, zòrèy yo nan ap manje.

Yo, m tap kontan tou men malerezman pou kounya nou poko nou poko ka nou poko kapab. Yo, menm lè pa Ayiti a letranje mwen m tap peye ti kè m al gade papa. Nap nap panse sou sa, nap panse sou sa. Si sa Alèz, ap fèt, nap konnen, nap konnen. alèz.
E depi l ap fèt tou papa mwen m pa ka pa la non frè m. Elye, vye Anfway. Ayiti paske lè m fin swe fò m al ri. Wap jwenn sa.
Wap jwenn sa zanmim, tout sa la dan. Alèz, alèz. Yo frape, kontinye, jan ou prale ala, ba yo. Alèz, dè nou vin a tout chèz, nou ban yon pwè plas pèson, a tout orijinalite. M avò, m avò.
M dakò frèm. Frape yo, frape.
Alèz zantray. Frape yo. Yo ekip la move, ekip la solid frèm. Alèz.
Ou konn ba yo deja. Ou konn ba yo. Mwen konn sa li dèyè tiyem Julie squad. Pa di anyen ankò. Nou pa gen anyen nou pral di. Tout pèp la fin pale. Alèz frèm.
Alèz frèm.
Yo kenbe orijinalite a men. E jan ou parèt la, jan ou fè video yo men. Sa e ou sèlman. Sa e Jeff. Tou real. Tou real. Pèsòn non.
E ou liye? Non. Men mwen, nou bal nan chanje vwa, nou bal nan abiye lòt jan. Orijinal, jan ba yo ye a konsa n lage l. On fwa. On fwa papa, yo. Jan reyalite peyi a nou fè w jwi l andan kriye. Ok? Alèz monchè. Alèz. Alèz. Anben e sa k fè? E sa k fè? E sak fè Jeff la, vòw pa chanjel.
Alèz monchè oo m poko ap chanjel monchè bon nap travay toujou bay wout la long chemen siksè pa janm gen asfat ladann. Ou poko ap chanje men w gen pou chanje.
Non fòm friz yon lè yon lè fòm friz monchè ou konn.
Fò glase pa gòy. Yo, men sou ap salye atis la vin salye nou frè. Alèz. Oh, enbe tout zòn nan la ki fanatik pin nan enbe. Salye a.
Non. Koman e, Wap koman e? jwenn sa. Solari.
Tout ekip la yo men tim nan net. Yeah.
Oh, wè moun yo te komanse fè kòlè anba live la, oui papa. Hey, men, yo, m te tèlman, m te tèlman anvi pou w nan live la. Voye bak Alèz. kwa Nou, goumen. pase mwen. Mwen m peye program mwen, m pa ka pa antre mèd la. M pa gate m pa ka pase sou tèt mi.
Bay tèt mi, tabou la ap tann ou. Fò la. Alèz mwen, pil boutèy mwen sou tab mwen. Yo, Wendy janm dou lan menn yo, m anvi wè w son statue frè m. Na- Nap nap travay sou sa, nap travay sou sa. Nap Yo, panse fòn travay.
Fòn travay sou sa epi monchè, n sipoze. epi desi bon na Nap anonse l rapid vit. Alèz. Yo e rèv mwen sa papa pou ap jwe epi mwen pou m devan papa pou map pran kriz wi nòmal wi. Ape la.
Ay anto a bab wi sak gen la. Alèz. Ah pandan misye a bab la ou wè istwa nèg a bab yo sèjousi frèm.
Respè atis la. Respè.
Alèz. Yo, wè jim de kontan fè pale sa avò yon zantray pam. Mwen tou men, mwen tou e. Jam djou la, mwen te djou sa mdap djou deja. Alèz frèm. Red. Mwen konn sistèm nan deja, mwen konn ki an pou mkanpe deja frèm. Alèz frèm.
Epi Marv. Alèz frèm, anpil, anpil love fanmi. Ok fanmi. Respè frèm.